Bonjou, bonswa tout moun, byenveni sou Zen Bon Ti Mamit Ayiti kote nou pote tout nouvèl ak verite. Humm se pa ti fim. M pa konnen si m dwe ri oswa sezi. Ann foure je gade sou sa k ap pase.
Nou pral pale de dosye sa. E Premye bagay, fè m ajoute la Frans ap reyaktive tèt li, eseye remete tèt li kòm yon aktè prensipal global ki pèdi tout dan li men ki doulit tanjou ka manje vyann san kwit. La Chin, la Frans fè yon bagay la, se pou la premyè fwa depi sou De Gaulle ke la Frans siyen yon pak an Azi. yon pak militè sekirite defans avèk Filipin. Men, sa m pral fè nou konprann la, anpil nan nou ka pa konprann sa k ap pase a. Filipin, m vle nou pran plim wi, paske sa m ap di la, anpil m vle nou konnen sa m ap di la. Filipin se sèl peyi o mond ki ke Etazini genyen yon dèt. Pou kapab pwoteje, se sèl peyi ki gen yon akò bilateral avèk Etazini de pwoteksyon. Malgre sa, Etazini pa janm fulfill obligasyon sa. Se sèl tout lòt peyi ou tande ki gen pak sekirite, tout bagay avèk Etazini, pa gen yonn nan yo. ki gen yon akò kote Etazini di si ke yo atake, se mwen menm yo atake, e akò sa se yon nan yo ki pli ansyen an 1902, a no jou poko janm, Etazini poko janm siyen yon lòt akò ke li menm li gen sa l gen avèk Filipin. Fast forward, e. Apre 1950, apre dezyèm gè mondyal 1950 vini, lemond vin restriktire. Nèg yo repataje mond lan, yo restriktire mond lan. Te gon rankont ki te fèt an Krimea antre Churchill, antre Ameriken yo e. Larisi, kote yo te divize mond lan prèske an 3 mwa, 3 moso, kote Amerik la, Etazini ap fè sa l vle ladan l, Larisi avèk Ewòp de Lès se Larisi epi prèske tout Azi a se Lachin. Men vin gon ti pwoblèm nan sa. Si w konnen Lafrans te toujou trè aktiv. An Azi, e anpil moun ki pa konnen, mwen anpil istoryen fè erè sa, gè Vyetnam ke Etazini vin eritye a, se gè Lafrans li te ye. Se Lafrans ki te twouve l o Vyetnam. Se Lafrans ki t ap okipe e nan zòn Vyetnam, tout ale sa nou rele Bèma, te gen Angle enfliyans ni La France et Angleterre et la France wap wè Etazini tel pote la France sekou kounye a Etazini eritye gè sa la France lave menl istwa anpil moun ap pale depi ou pale de Vietnam yo pale ou de Ameriken pa gen anpil moun pa konnen se la France ki kòmanse gè sa se gè la France Etazini el pote l sekou se pou la premye fwa depi an 1968 la France. fè sa l fè la a. El fè yon lòt akò militè an Azi, an deyò de Afrik e Lewop e kèk kote nan Lamerik. Men, sa li menm se yon bagay, yon diplomasi megafonik. M ap di w pou ki rezon. Bagay konsa pa rive san rezon. Sa ap di nou anpil sou sitiyasyon an, ann kontinye analize sa. Sa k ap vini apre a enpòtan anpil.
Lafrans bezwen yon relevans. Li bezwen yon relevans kote ke li bezwen toujou yon jwè ki toujou la pou kapab e kreye, vini ak lapè pou toujou gen yon moun ki koul, ki toujou nan tout fèt. Ebyen se sak fè lafrans fè yon pwojeksyon la lap pèdi enfliyans li an afrik poul rete levan ou wè li menm avè angletè yap goumen dosye ikrèn nan yon jou yo bay yo konflikte yon ak lòt yap pale de lapè e la kounya la li vin mete ekspòte anbisyonl aleksteryè de filip aleksteryè ki an filipin men ou wè etazini pa di anyen pouki rezon etazini pa di anyen. Etazini pa vle fè yon lèdmi a la Frans paske se yonn sipòte lòt lèl rive nan globo ejemoni mondyal la avèk Etazini la Frans jwe wòl de sipò epi Etazini jwe wòl direktè e se konsa gen bann bagay nan diplomasi nou pa konnen nou pa konprann epi se jis sa kounye a la la Frans vle rete relevan. Pou Etazini ka toujou itilize l kòm yon patnè egal sou stage entènasyonal la. E pa enkyete w de tout sa w wè Lafrans ap fè, m te deja pale nou, Lafrans pa ka pwojekte power, Angletè pa ka pwojekte power. Tout kote ki gen baz militè, depi se yon peyi ki gen baz militè ladan l, ou anba kontwòl, enfliyans ameriken. Peryòd. Depi w yon peyi, ou gen militè ameriken nan peyi w. Y enkli Lafrans, Angletè, Espay, ou anba Almay, Kore di Sid, Le Japon, lis la ale kontinye, ou anba enfliyans Etazini. Sa se pou yon lòt bay. Mond la ap restriktire, ti peyi ka vin gran. Apre Dezyèm Gè Mondyal, kòmanse an 61-62, te gen yon mouvman ki te kòmanse nan mond lan. Yon mouvman ki te kòmanse ki te di yo menm yo non alye. Non alye yo, yo pa t, anpil non alye, yo fè pati de Nasyonzini de non de atachman, yo pa fè pati de ni Inyon Ewopeyen, yo pa fè pati de kenn òganizasyon ki genyen yon liy ou ajanda politik. Yo menm nan, yo se moun ki te lib. Sa vle di yo tout peyi sa yo se peyi ki neut. Tankou Lagrès, se yon peyi non alye. Men ke w wè Lagrès enfliyanse pa lèzoksidan, Lagrès se yon peyi ki non alye. Men non alye a, i vin pa avantaj. Pou ki rezon? Pou de peyi, e w apral gade pi fò peyi ki gen kou deta, ki estab nan mond lan, se peyi ki te non alye. Pou ki rezon? Chak lè peyi ki gen pak yo, Inyon Sovyetik, ou gen lamerik ki te nan blòk otan e blòk oksidan yo, peyi sa yo menm se sou papye peyi sa yo genyen yon pwoteksyon. Sa vle di a lèd de peyi ki asosye avèk peyi sa yo, sa vin rann peyi sa yo pa okipe. M apèl ban ou egzanp ki trè klè, Iran se te yon peyi ki te toujou non alye. A lèd de sa, Iran tonbe viktim de fòs Ekstènèl paske li pa genyen yon alyans ki vin ki ka pwoteje l. E anpil lòt peyi ki tonbe ki te ki non alye peyi sa yo yo menm nan yo pa gen pwoteksyon. E se kounye a la yo vin gade se prèske menm jan apre premye gè mondyal lè te genyen sa nou rele le lig dè nasyon. ki vin bò se menm fòma a ki vin bò nesans avè Nasyonzini, menm fòma Lig dè Nasyon an ki vin bò avè sèl sa ki genyen ki diferansye nan chatè Lig dè Nasyon avèk Nasyonzini, Lig dè Nasyon pa te genyen yon klaw pou te di ke yon kloz ki te pou ki te di ke ou ka yo ka itilize militè yo ka itilize militè entèvansyon paske yonn pa t fè lòt konfyans yonn pa te fè lòt konfyans alèd de sa yo pa t mete sa ladann. Jiska prezan, Lig dè Nasyon toujou an kou. M apèn di w yon bagay la, ou ka etone. Pa enkyete w, jan mond lan ap avanse la, ou tande yo re-envoke Lig dè Nasyon. Sa k te kraze Lig dè Nasyon, se paske Lafrans te vle se li menm ki pou anchaje. Pòs yon militè. Angletè te vle se li k pou anchaje l. Avèk tan ki vin pase, anbisyon jeyopolitik yo pa menm ankò, anbisyon jeyostratejik yo vin pa menm ankò, anbisyon stratejik yo pa menm ankò, ou wè Lafrans e Langletè travay sou anpil pwen komen, egzanp otan, Lafrans kite otan 2 repriz. Jis paske la France pa vle pou ke li vle se li menm ki pran chaje otan chak lè a lèt de sa la France toujou kite al kounya la pa enkyete w lig de nasyon ou mèt make sa map di w la si w wè nan 5 an kap vini la anvan pou 2030 ou tande lig de nasyon vini pou l jiska metan pwoteksyon Europe. Inyon Ewopeyen pa genyen okenn okenn dokiman ki di Inyon Ewopeyen la pou pwoteje Ewop. Inyon Ewopeyen la sèlman yon blòk ekonomik. Ok? Inyon Ewopeyen se yon blòk ekonomik, Inyon Ewopeyen pa la pa yon blòk militè. Genyen de militè fò anndan Inyon Ewopeyen, men se pou sa yo pa gen yon lame, yo pa gen yon fòs, yo pa gen anyen paske yo menm se yon blòk de ekonomi. Yo fòme yon blòk ekonomi de siviv. Pa enkyete w, blueprint ki te mòw Lig dè Nasyon an, blueprint sa ou ka rete konsa ou tande yo di w yo pral remanye l oubyen yo pral fè yon addendum, yon ajoute ladan l, Pou yo di w men kisa ke ki fè Lig dè Nasyon pa te egziste e yo ouvè Lig dè Nasyon an paralèl pou yo ka jistifye kreye yon lame, yon fòs an Ewòp, pou kreye yon fòs de pwoteksyon an Ewòp. Paske se sèl Lig dè Nasyon ki bay yon yon kritè trè klè kote ke pou Ewòp ka pwoteje lèzenterè dEwòp. Apre sa pa gen yon dokiman ankò ki ka pwoteje Ewòp anvè Lewop, even if menm otan pa ka pwoteje Ewop kontre nenpòt enfrasyon militè. Sa m te jis vle pataje sa avè nou pou nou konnen. Kounye la nou fon ti pale nan Maduro. M pa konn si nou vle m pale de Maduro oubyen si nou vle m pale de jodi a la rankont nan Washington DC, kisa nou ta vle m pale de li ki pi enpòtan. Nou fè bèl rankont Washington la, demen nap chita avè Sena, komite e relasyon entènasyonal e relasyon fon entènasyonal Etazini, map chita avè komite de antigraf ki pou ranfòse e ranfòse arete vakabon an Ayiti kap vole lajan pou vin isit, poum ka konvenk yo pou ke yo menm yo ka adopte sistèm RICO. nan adaptasyon sa pou nou kapab arete tout moun depi ou te mele nan tranzaksyon lajan vòlè ke w te kote nan nèg medya kote nan telefòn ou te nèg ki gen telefòn kap fè pwopagann depi ou te resevwa lajan nan men gouvènman ayisyen ou nan blanchi lajan ou menm nan wap ka arete e byen w ap ka sezi e dezyèmman a lèd de riko nou ka arete pitit nou ka arete madanm nou ka arete. Paske tout moun. Ok? Sa vle di la, se yon bèl bagay, nou gen pou nou rankontre avè Noem ki se Homeland Security, pou nou fè yon apwoch, kote nou ka pale de tps la. Li pa yon garanti, men rankontre deja sèt, pou nou pale, map gen 15 minit avè li, avè sekretè a, e sa son bagay kapèl yon rankont trè fèrme, e... 15 minit, m vrèman onè, m di mèsi avè Senatè Riscard ki fasilite rankont sa, e pou ke nou wè kòman kisa nou ka travay pou afè de tipès la, avan sa mwen menm pale avè 2 zavoka ayisyen ki nan domèn imigrasyon, m te mande yo kisa menm yo vle m di, kisa yo ta vle m diskite avèk li menm pou sa. An nou avanse. Kounya la. An nou fon pale. Tout moun wè sak pase Maduro pa vre? M te di nou pap gen gè. Etazini pap al nan gè avèk avèk Venezuela. Sa yo atak ou wè sa ki fèt la sa se yon mis yon operasyon ki soti nan yon misyon, yon operasyon. Sa pa gè. Prezidan Trump paka deklare gè. San kongrè, san pa gen yon bagay. Kounye a la, ki pwoblèm ki genyen avèk dosye Maduro? Tout chaj yo chaje Maduro yo, sa m ap di w la se bagay legal, avoka Kanbalablala ap konnen paske kounye a se nan domèn mwen m ap pale. Maduro, dosye l genyen e. Gouvènman pa gen yon kes kote Maduro. Gen anpil akizasyon ki fèt, gen anpil akizasyon pa fè. Ok? Ozetazini, non sèlman akizasyon ou inosan jiskaske ou yo jwenn ou koupab, Nan lòd estrikti entènasyonal la, nou wè genyen yon mouvman ki trè negatif anvè respè de la lwa anvè Lèzetazini. E menm nan Etazini li vin anpil moun ap plenyen nan tou de pati. Sa se 1. Dezyèm bagay ki fè tout chaj Maduro pral genyen sou li yo.

nan sekirite entènal Etazini. Sa vle di, se anba sa nou teyoris yo pase konbyen tan san jije, se anba sa teyoris yo, depi gouvèman di yon moun te nan teyoris oubyen yo te di w gen lyen avè teyoris, gouvèman di yo gen evidans, yo pa janm bay evidans avè ni avoka w ni prezante l, alèd de sa kounye a la sa antre anba sa nou rele special power. Paske special power sa yo se anba dekrè prezidansyèl ki. pa sou tèt sistèm jidisyè a, men avèk lenfliyans de lidè prezidansyèl ki genyen an, li ka sway sa nou rele jistis, e jistis la yon desizyon jidisyè ki an favè l. Dans le cas de Maduro, premye chaj ke yo chaje Maduro pap kanpe. Premye chaj la pap kanpe. Ok? Pou ki rezon li pap kanpe? Yo di l. Nou dwe pran tan pou nou konprann sa k ap pase la. Gen anpil tansyon nan moman sa a, anpil moun pral santi yo boulvèse. Gade byen ki jan tout bagay ap dewoule. Li menm se yon direk se li ki prezidan La Solas Gang. Li fasil pou w fè yon akizasyon pou fè lyen sa yo. Men kounye a la pou administrasyon an ka pwouve ke Maduro gen yon lyen dirèk. Nan operasyon gang sa la pral enposib. La pral m li preske 73 paj dokiman. Yè swa m reli yo ankò. M wè pa gen ken anyen ka pral ka kenbe Maduro nan prizon. M wè pa gen ken anyen jistifyab e jiridik ki ka kenbe Maduro nan prizon. Lè m fini la m apèl reli kes la ankò. Se pou si m ta bliye yon bagay. Paske m renmen fè sa, m ap li l 3 fwa. Men, sa m deja wè ki pral elimine, chaj ke se li ki opere la solas la, li p ap kanpe. Jiridikman, li p ap fonde e gouvèman an pral itilize akizasyon sa pou li ka negosye. Paske, Etazini lè yo arete yon moun, mèt ke wè moun nan inosan, Yap al chache yon mwayen pou sa yo te kreye a pou di wi ou koupab de youn ou byen de jis pou yo ka jwenn yon yon mwayen pou yo fè dil avè w. Ok? Kounye a la, lè ou wè. Maduro kounye a la li menm li deja di non koupab, avoka l ap rete non koupab, se premye chaj w ap pral wè ki ap disparèt. Premye chaj k ap disparèt sou Maduro, afè se li ki opere Las Olas e gwoup gang ki genyen an e kòm yon prezidan, sa li menm l ap disparèt. Li menm l ap vin inelijib. Gouvènman an ap toujou kenbe evidans lan kòm sa nou rele spekilasyon. Yon spekilasyon ki bon pou tande pa asosyasyon. Ou tande m? Men, ok, pase, banm tou bloke bounda chien sa, pase m pa vle nan bagay, m tou bloke bouda w kaka. Kounye la, fò ke, eee. Etazini kounye la, yo pral kenbe mèt ke chaj sa yo, yo inadmisib nan pou yo ka ale pou yon pèsekisyon, pwosekitè a, oubyen sa nou rele pwokirè a, li pral toujou vle pou jiri ka tande tout akizasyon sa yo mèt ke yo pa vre. Se yon bagay, pa poze m kesyon. Tribinal Etazini, jistis Etazini se yon jistis ki dwòl, Pa poze m kesyon. Paske e pa, m jis ap eklèsi ou nan pwosesis jiridik Etazini. Kounye la, si w ale sa nou rele kòm yon chèf deta, premye bagay Maduro genyen ki an favè l, li gen iminite. Iminite yon chèf deta se yon bagay ki sakre globalman. Entènasyonalman, lwa entènasyonal, a lèt de chèf deta, tout moun ki diplomat, tout moun sa yo genyen sa nou rele iminite. Menm lè nan peyi yo, m pa ta va di w entènasyonal. Nenpòt jan Maduro vin sou pouvwa, li stil yon chèf deta, li gen iminite. E sa pwoteje anba lwa entènasyonal kòm yon chèf deta, mèt ke Etazini pa rekonèt. Maduro i pa rekonèt e gouvènman Maduro a li stil pwoteje. Sa se premye defans, defans Maduro a pral kanpe sou li, sa tout moun ap dakò, sa se sa nou rele nan la lwa on nòm. Yon bagay nou tout dakò, nou tout konsansis. Pwosekitè a ka, kounye a la moun ki pwokirè a ka vin kontre. Se la nan pral vini nan cross examination ou byen nan liberasyon. Kote la pral di w ke drug traffic avè teoris pa yon ak ofisyèl. Ok? Sa otomatikman retire iminite, iminite e Maduro. Sa vle di, ya pral pran egzanp, m ba w garanti w mèt make sa. Ya pral mennen dosye Noriega. Anpil nan nou ki pat konnen dosye Noriega, Noriega se te moun ki tap travay avèk Jòj Bush pandan Jòj Bush te chèf CIA, se Jòj Bush ki te konn fè lap vann dwòg i genyen yon pousantaj epi misye vin di lap kite biznis dwòg la epi Bush pa dakò pou l kite biznis la epi yo arete yo anvayi yo arete l sa se se sa operasyon just cause se sa l te ye pou te arete yon drug dilè ki tap vann drug pou etazini sa se pou yon lòt bagay la kounya la legalite de kapti de kaptirasyon moun gen moun ki rele ki pale w de o wi sa se kidnaping mwen menm antanke yon pwofesyonèl m paka vini pou m di w sa se kidnaping ankò sa se yon kapti. Defans Maduro pou avoka Maduro, pase map baw tou 2 tou 2 bò yo pou ka konprann byen. Li pral di ke la pral challenge arestasyon pa fòs ke li menm li ka rele kidnapping menm jan anpil moun relel ki Pa ilegal selon la lwa entènasyonal e sèlman sa li genyen sa nou rele potansyèl pou yo dismiss tout chaj sa yo. Nenpòt jij ki gen sans nòmal li, sa sèlman sa rele ground to dismissal. Sa e se kòman m te ka rele sa, m pa konn kòman m di sa an kreyòl, sa ase pou ke yo. Dismiss pou yo di bon sa pa yon bagay epi libere Maduro. Kounya la, yo pa bay jis libere Maduro konsa si yo ta dismiss kes yo, se la kounya la pral vin gen sa nou rele plea deal. Si ya pe libere Maduro, la pral asepte ke l pa ka fè kenn pwosesis legal Kontre Etazini, si ke yo ta libere l, yo ta jwenn li pa koupab. Sa mèt ke l ka di wi jis pou l sòti, epi yo ka di l se pou l tann 10 an, 15 an, 25 an, anvan l ka fè yon pwosesis legal, tout sa rantre nan kad negosyasyon jistisyè, jidisyè, ke ki posib. E. Tout sa moun ap di wi, afè wi se gaz, se bagay, tout sa antre nan kad spekilasyon, sa ou pa ka jistifye nan tribinal. Kounya la, lè avoka Maduro di ke arestasyon te ilegal, pwokirè Etazini an, li pral vini avè yon kontre, kontre agiman. Gen yon bagay ki rele the Kerr-Fisbuy doctrine, fò al gade, Kerr-Fisbuy se.

jiridiksyon tribinal ki y parèt devan l lan. Sa vle di, depi l deja nan tribinal, li deja arete, tribinal ki devan l lan gen tout jiridiksyon sou li. E i enpòtan pou w gade, pou ki rezon mwen menm, mwen menm fè sa bay, li, domèn ligo ameriken se domèn mwen, m fè 15 an anndan sistèm jiridik Etazini. Sa. Li enpòtan pou mwen pou ou menm ki pa konprann sistèm jiridik la, pou pa koute moun kap pede pale voye moute pou fè w vin pi pa edike de sistèm sa. Si w gade Kerfis Bidoctrin, se li ki bay yon jistifikasyon pou Maduro menm parèt devan tribinal. Se li menm ki di ke depi yon moun deja arete, Anba nenpòt kondisyon ou te arete a, depi ou deja parèt devan yon jij, i pa gen pwoblè, sa pa retire afè de jan ou te arete, ni pouki ou te arete, depi ou deja de, ou deja andedan jij la, jij sa li menm, li kapab, li kapab, e. Jije w kòm sa dwa pou l fè jijman an. Sa a se bagay se lalwa Ozetazini. Kounye a la sa ki pi enpòtan pou ki pral pi difisil pou Etazini fè la. Se sa nou rele classified information and evidence. M sot pale nou de COG, ok, confidential of the government, ok. Sa vle di. On moun mandem on kesyon la. Kisa non onu di nan sa? Onu pa sipèside e se Ayiti onu tout a fè. Etazini onu se jis yon on administrasyon tankou McDonald li ye. Ok? Kounye la e. Genyen classified information and evidence. Se sa m sot esplike nou la, nou gen yon bagay ki rele COG, Confidential of the Government. Government lan, li gen dwa pou li menm, gouvènman Ameriken gen dwa pou l chaje ou pou l akize yon moun de yon zak, li di evidans lan tèlman. Sekrè pou l sovgade li, non sèlman pou kenbe sous li, epi li se yon bagay ki adrese a nasyonal sekirite, gouvènman an pa p ka pataje enfòmasyon sa piblik. Li pa ka avanse l piblik, yo klasifye l. E nou wè sa pase nan Guantanamo. Nou wè tout 812 moun ki te Guantanamo yo, apre 10, 15 an, tout moun sa yo, yo vin libere paske tout evidans yo te gen sou yo, se te evidans fo. Nan bò avoka kounya la, pou Maduro, ki taktik li pral prezante? La pral di ke. Mèt ke gen yon klasify enfòmasyon ki genyen e klasify e enfòmasyon ki genyen sa nou rele e evidans. Genyen yon ti bagay mapèl bò, gade, pran plim pase se map bò la e pa tout bagay map sonje, men pandan map pale avè w la de pase map bò w kèk bagay pou w ka bay. Gen yon pwosès ki rele sipa. Classified Information Procedures. Li menm, se li menm pou pouse tout sensitive enfòmasyon materyèl ou genyen, potansyèl, e pou fòse gouvènman an pou l ka drop case. Paske depi ke evidans gouvènman an genyen, avoka ki pou ka fòse gouvènman pibliye yon evidans, yo klasifye anba sipa, fò ou menm se yon avoka ki nan yon bawo ki konnen, paske gen anpil avoka ki jis al lekòl, yo pase ba yo pa konn anyen nan lalwa. On se yo konn al nan tribinal, bay seye m ap ba w la. Li menm kounye a la, sa ka mande si gouvènman an klasifye enfòmasyon an, li trape Evidans lan twò sansib pou l pataje avè ni piblik ni avoka moun nan la san ke ou pa ka mete yon moun nan prizon pou di ke moun nan pa konn pou ki rezon pou ki rezon ou menm li nan prizon depi ou pa gen evidans ou ka prezante moun sa dwe libere e jiridikman li dwe libere. Kounye a la politikman Sa e pa nan domèn ou Joseph. Men, avè sa si gouvènman, si konjonksyon, gouvèman pa ka pwouve evidans de akizasyon de Maduro, anba si pa ki se klasifikasyon enfòmasyon pwosedye, fò gen mèt ke gen de dokiman ki sansif, fò avoka gen aksè oubyen akize a fò gen aksè avèl. Sa vle di, Si ke kounye a la yo pa ka prezante sa, otomatikman Maduro dwe libere, retourne lakay li kòm sa dwa paske pa gen kenn jiridiksyon, kenn mwayen jiridik pou kenbe l nan prizon. Kounye a la, m ap ba w m ba w pou defans. Pèsekitè a, gouvènman ki arete Maduro a kounye a la, ka di ke selon temwayaj, Moun ki gen avek proch maduro. Ave moun yo kenbe. Ok. Ki vin a menm we malen discord fek di yo pral peye moun vin temwanye. We la ou fek pran mo a nan bouch mwen la. Tre byen. Sa vle di ou konn sa wap di a. Yo pral pran video. Video. Text message, Yo pral peye moun. Gen moun ki pa menm konnen Maduro kap al di wi yo te ak Maduro. Nan 10 ans 15 ans nap konnen nap vin konnen e pa vre. Ya pral vini pou yo di wi nou te m tap manje avè Maduro ki kote? Lakay li kisa l te di? Li te di drog. Epi li te di bagay la patat la preske bouyi. Yon bagay ki pa fè sans men pou moun ka panse epi ya pral di w epi pwès moun sa yo moun pa pral vini yo pap bay non yo. Yo pap bay vizaj yo, yo tout pral vini dèyè sa nou rele the dark cloud. Ya pral temwanye dèyè yon vit ki gen yon gwo rido nwa ladan l epi vwa yo yap boufe vwa yo. Yap di moun yo èpdèpdèpdèpdèp, èpdèpdèpdèpdèp, sa vle di yes, yes. Sa vle di si w rankontre moun sa ki te temwanye a nan lari ou pap ka konn se li paske yap angrave vwa moun sa. Kounye la. Avèk sa yo pral devlope sa nou rele fiziko evidans base sou temwanyaj moun sa yo. Ke temwayaj yo fo, ke se pa vre, ke se bagay kounye a la gouvènman kounye a la se sa l pral prezante kòm kontre pou defans lan. Kounye a la, ki konklizyon an la? Olye de olye de jis libere maduro ok se sistèm etazini an ki konsa i gon bagay i gon mo m vle w pran Make mo sa ou pral tande l repete anpil lòt semèn. Lòt semèn, ou pral tande mo sa anpil nan medya ameriken. Ou pral tande sa anpil nan medya ameriken. On mo ki make protracted. Ok? Protracted ki sa l ye? Ou pral tande yo di w sa, kounye a la tout chaj Maduro ki pral genyen yo, avan l ale kounye a la li nan pre-trial. Li nan pre-trial kounye a la. Li poko nan jijman. La se desizyon yap fè pou yo wè si li menm si jij wè gen ase pou yo menm ale nan jijman ok sa vle di yo pral fè sa nou rele protracted sa vle di tout chaj ki te pase avan trial la Mado ap gen iminite sou tout tout sa ki pase de kote yo arete Mado Evidans ki vini pandan yo arete l la a pandan l nan prizon an, y ap mande yon nouvo pou yo ajoute chaj sa yo. Ok! Kounyè la, gon lòt bagay ki pase. Sa m ap di nou la se posibilite. Posibilite, e pa anyen ki ekri kenn kote. Maduro. Etazini ka jwenn yon konsansis avè Maduro, li jete tout chaj, alegasyon li te gen sou Maduro, avè kondisyon ke ou pap konnen mwen pap konnen, Maduro asepte tout de tèm e kondisyon de gouvènman ameriken. Yon bann moun ap pale, wi se. Se Se Vye sistèm nan pa bon E You know E tèl bagay Epi Lakou Siprèm Etazini Poko di anyen sou dosye sa E Lakou Siprèm Etazini Trè brento Gen pou libere Sou sa. Maduro gen yon lot bagay li ka fè. Si Maduro di li pap pale. Bon li deja pale. Paske li menm li pale batay. Si li deja pale. Li di li pap pale anko. La pli de fit a med med ke li menm. Tout sitwa ameriken. Depi ou deja anba sistem ameriken. Tout dwa sa yo. Ou gen dwa sa yo. Yo pa ka kenbe Maduro nan prizon si l pa pale. E ni yo pa ka pote chaj sou li si l pa asèpte. Kounye a la pral toujou rete nan prizon pandan y ap negosye. Men, se yon bagay ki vrèman difisil. Chans pou Maduro pran prizon politikman li vrèman wo. Li vrèman wo. Chans pou Maduro libere retounen lakay li oubyen libere avèk kondisyon pou l pa retounen lakay li, li t vrèman wo tou. Paske yo ka fè dil yo di l bon n ap libere w men w pa ka retounen Venezyela. Eske Maduro ap dakò sa? Se yon posiblite. Lòt chans Maduro genyen, yo ka di l wi l ap tounen men l pa ka tounen nan politik. Yo ka fè sa. Sa ka antre nan plan, konnya la depi Maduro fin kite Etazini, eske l ka respekte paske konstitisyon Venezyela pa rekonèt jiridiksyon Etazini, sa se yon lòt bagay. Men, nan jistis sistèm nan pa gen kes, ou menm podyab ki pa nan domèn jistis ameriken, w ap di wi sa se, sa se. Sa se enjistis, mada Maduro se. Tout kes ou genyen son kes wap aprann. Tout kes ou genyen wap aprann, son kes ou aprann paske Etazini gen sa nou rele de referans de kes. Sa vle di, kes Maduro a la pral yon egzanp. Ou pral tande pale de Noriega anpil. Paske se sèl referans ki genyen a jodi a. Ok, sa vle di la, kou nan la ou pa tande an pil moun, tout ekspè pale ou de sa, men Maduro, di di yon bagay, kote ou we jij la, Apa l dakò avm a Maduro? Maduro di yon bagay anvan l pale. I di mwen menm mwen toujou prezidan peyi m. Ki otomatikman retire jiridiksyon jij la pa gen otorite pou ke li pèsekite Maduro. Ok? Sa. Se de bagay diferan. Ok? Noyega te yon diktatè ki te enstale pa les Etazini. Apre Etazini vin di l pa rekonèt li. Sa se de bagay diferan de Maduro da ki elekte Etazini di l pa rekonèt. Sa se de bagay diferan. Se de bagay diferan. Sa ve di la kounya la, Panama nan kes Noriega, ou ka di ke,

Rive sou li ou pa gen jiridiksyon sou li. E nou ka di nou wè ansyen pwezidan Orlando Hernandez de Honduras. Li menm li te yon ansyen pwezidan. Malgre sa Etazini te pèsekite l e paske peyi l. tap batay kontre koripsyon yo gen lwa yo gen akò avè etazini yo te voyel pou etazini jirel se sak koz etazini te gen jiridiksyon sou li nou wè prezidan Trump sot padonel la pou afè biznis dròg menm bagay la konnya la se kiyès ki ka se men kesyon on milyon dola kesyon sa se kiyès ki gen otorite Pou waive iminite Maduro. Se kiyès ki gen iminite, ki gen otorite pou le soulve iminite Maduro ki pou di bon Maduro ou pa gen iminite ankò nap pèsekite Ozetazini. Lòt moun ki pa menm kanpe nan prizon menm. Madan Maduro li menm non sèlman l ap ka gen pwosesis legal kont Etazini, paske li menm se madam de lotorite, li pa gen, si gen nenpòt jijman se sèl Venezuela ki ka genyen l, paske madam li menm li pa nan pozisyon eli. E se li menm tou ki Etazini ka gen jiridiksyon sou li si Venezuela bay otorite. Kounye a la gon lòt dilema ki gen Ozetazini. Anbann nan nou fò nou konprann jan jan sistèm mondyal la fonksyone. Malgre Etazini fin pran Maduro la, yo mennen l la. Yap fè preliminary anvan pou yo press up e pretrial. Fòk jistis Venezyelyen an, fò li menm li bay otorizasyon pou sitwayen l jije presizeman lansyen prezidan du peyi san ke Etazini paka fè sa pou pote jijman san ke gouvènman Venezyelyen an pa asèpte. Sa vle di gwo pakèt bagay, yo poko arete Maduro a se 1 sa se bagay ki pi fasil la. Posesis legal la konya la, se sa konya la, ou pa konnen lè ou pran nij gèp, ou fin retire nij gèp la, epi tout gèp yo vini. La konn a se la etazini twouvel la. Mwen menm sim tap konseye gouvènman m genyen bagay kem paka di la kem tap konseye gouvènman si mwen m te fè pati de defans lan mwen menm m gen defans m te ka bay men mwen menm son spektatè nan domèn se ayiti ki biznis mwen nou fokis sou ayiti. La kounya la. Apre dosye Maduro, sa ouvè yon presedan nan mond lan kounye la. Eske nenpòt moun lidè Etazini pa renmen, l a pral akize l, arete l, kounye la sistèm jistis Etazini an pral mande yon remanyeman pou ke pou bay otorite pou Etazini ka ale arete nenpòt lidè nan mond lan pou l mennen yo Etazini pou l vin jije. Sa rele yon presedan, yon new presedan. Ok? Sa rele yon nou presedan, sa son nouvo challenge jistis pou Etazini e pou moun nan konya la. Si konjonksyon, paske fò pale avè rezèv wi, Etazini. Ta ale pou l fè sa. Nasyon zini tou kraze. E m ap di yon bagay la ou pral tande. Ou pap tande sa lòt kote. Si jistis etazini vini li adapte l. Se premye fwa. Ke li pran yon chèf deta an fonksyon.

Eske kounya la moun ki sout sivil, eske kounya la yon foreign leader ka vin chita ou byen nenpòt sitwayen ameriken nou ka vini la nou pote yon plent New York pou mesye Kòronpi an Ayiti yo la, pandan yo nan pouvwa la, nou di Etazini el arete yo pou nou. Sa tout sa a la ouvè yon yon pendoa yon pendoa box li ouvè yon pendoa box m wè m gen 2 avoka ki salye m ki di jis kounye a sa w ap di yo kòrèk se nou se de eksperyans n ap pale de konesans n ap pale nou gen 15 an eksperyans nan domèn dwa ameriken e p yon bagay n ap jis di nou moute la pou n pale. Sa vle di la, sa pral vin yon lòt etid pou moun nan domèn jistis ameriken an. Lwa entènasyonal kounye a la, moun pral vin mete anpil ladan, anpil adisman. Kounye a, relasyon avèk Etazini kounye a la, tout moun pral revize relasyon avèk Etazini. Tout moun pral revize relasyon avèk Etazini e kounye a la nan domèn jidisyè. ki pral afekte echanj, biznis, ekonomi. Sa vle di la, sa w wè k ap fèt la a, sa w wè k ap fèt la a, se pa yon bagay ki, ki, ki, ki, Etazini di l pa rekonèt Maduro depi 2019, sa se biznis Etazini, pwoblèm Etazini. Men. Pa enkyete w! Pou tande ke yo di w bon, tout chaj yo te pote kont Maduro yo, ya paske gon bagay ki rele prestes nan diplomasi e nan militè. Ou voye yon mesaj, Etazini ap voye yon mesaj, ou wè Etazini ap souke kò l, frape lestomak, tout moun ap bat bravo, tout moun chòk, tout moun gen opinyon.

Pap respekte lwa ameriken. Depi genyen yon fracture nan posesis sa, konnya la Etazini pa ka ranfòse lwa jidisyèreman nan lòt peyi mèt ke se alyans li paske yo pap rekonèt li paske yo pa vle bay Etazini jiridiksyon sou sitwayen yo ni sou peyi yo konnya la Etazini pral oblije fè sa nou rele le justice de tèt tiè.

Ou aplike l men pa gen moun ki ka fòse w respekte okenn lwa Konvansyon de Jenèv. Eske Etazini kounye a la avèk aksyon sa kounye a la ouvè wout la pou Lafrans kounye a la fè menm bagay la, pou Poutine fè menm bagay la, pou Lachin fè menm bagay la kounye a la ki kote limit lan ye? Se sa lwa entènasyonal la ye wi. Gen yon limit. Genyen yon limit. Gen yon moun ki poze yon kesyon, Rod, pou ki sa gwo peyi yo vòlè konsa? Gwo peyi yo vòlè se paske si yo pa vòlè, yo p ap ka rete gwo. Paske ou rele yo gwo, ou deja tonbe viktim pou sistèm nan. Se pou yo vòlè menm pou toujou kenyen paske fòk gen yon enbalans. Pa ka gen siperyorite san enferyorite. Ok? Sa vle di yo, pou kenbe la siperyorite fòk kenbe yon majorite an enferyorite pou ka gen kontras la. Se sa kòz peyi mache vòlè, e pa paske son bagay yo pa konnen ke yo koupab de li menm, men li menm se yon mòd de vi li. Se yon mòd de vi li. So! La kounya la, yon lòt pwoblèm ke Etazini genyen kounya la, eske a lèd de militè ki te arete Maduro, eske sa kounya la li jistifyab pou Maduro jije? Nan yon tribinal piblik. Tribinal sivil. Tande sa m di a byen. Gen yon bon bagay mwen menm, si m te konseye prezidan, antanke nou fè dwa militè, gen konsèy nou ta bay ki te ka pi, si prezidan Trump ak konseye l, Te byen panse sa ki fèt la? Maduro te ka nan kaw kaw, banm di w pou ki rezon. Militè arete Maduro, militè arete Maduro, militè, Maduro te sipoze jije nan yon tribinal militè. Li te sipoze kot masyal, paske Maduro fit egzakteman definisyon moun ki kapab jije anba tribinal militè osinon tande men sa map di nou la wi Maduro ta sipoze gen yon spesyal militè jij avoka militè ki kreye yon komisyon spesyal pou yo te jije Maduro lè konsa etazini patap vole kenn lwa. jidisyè. Pran Maduro, ekstrasyon, sa deja dou kidnaping nan langaj sivil, pou militè nou menm se bèl bagay, misyon, bèl misyon. Mennen l nan tribinal sivil, tribinal sivil pa gen jirisdiksyon, e yon tribinal militè ka retire iminite, iminite, Maduro, Yon Convening Convening Authority anba jiridiksyon jistis militè ka retire iminite Maduro li bay yon stati konbatan de gè. Sa vle di, avèk de sa, Maduro li menm, li pa t ap gen kenn chwa pou ke. Li ale anba e sistèm militè e militè jistis lan mèt ke li miwòr sivil lan mennen maduro militè aretel ou voyel bay sivil premye sal diw kounya la li menm li menm wi li kidnape ou paka fòse moun anba douwès menm polis lè yo aretow si yo baw presyon Jijman tout chaj ou dwe dismiss. Sa fèm di w, gon pakèt erè m wè ki fèt nan dosye Maduro a. M pale sa avè moun ki konsène. Sa demoutre m, Maduro, men sa di w FBI, yo di se FBI ki arete l. Mèt ke FBI arete, sa sa vle di? Bon se militè kal pran moun. Kounya la! La kounye a la, sa son erè grav. M sot pale avèk 3 avoka. Ansyen bòs mwen, yo 2 nan yo se ansyen jij. Nou fon bèl pale nan telefòn, paske jan bay sa, tout LinkedIn, tout e,

Ki ovèsi ki bay ok paske yo pa ka opere san yo pa gen yon avoka, yon jij militè ki di wi ou ka fè sa. Ou arete Maduro avè militè, ou kenbe l anba yon tribinal militè. Sa konplètman legal. Ou paka pran maduro you extratel militèman ou vin ou lagel civil sa deja arèstasyon li an ou deja an vyolasyon dedan de sa sa deja ase pou jij diw paske arèstasyon an te fèt se la m pale w de protracted nan ou pral tande yo diw ke Sa son bagay ki protracted, tout sa ki rive avan pa konte. Tout sa ki rive avan pa konte. Ok? Sa ve di la, se tout sa ou, e pou sa, moun ou dek ap pede pale, fe bri nan rezo sosyo yo, pa swiv moun ka fo pi sot. La kounye la. Etazini gon bagay ki an favè l. Tande pou sa m ap di yo paske m ap bay nou l pou tou de bò. Prezidan moun ki asime prezidan Venezyela kounya la a, tande byen wi sa m di la, moun sa a ka retire iminite Maduro. Moun ki prezidan Venezyela la wi, li ka pase yon dekrè. I ka di, Maduro pa gen iminite ankò paske li pa an fonksyon pou plis ke 48 èdtan. Tande byen wi! A lèt de sa kounya la, Etazini ap di, bon! Pwoblèm iminite a rezoud, Maduro li yon senp sivil kounya la, nou ka avanse. Malgre sa, fason yo ta arete Maduro a, Li tout fason sa pa kapab kanpe nan tribinal. Kounye a la sa yo ka fè, yo ka fè yon preliminary hearing. Tande byen sa m pral di nou la. Yo fon preliminary hearing kote yo pral set for a pre-trial with a judge only. Sa vle di pon bagay kap gen jij, ya pral fon jijman kote yo di bon de 3 janvier A 3 fevriye, ou fè 30 jou, nou asèpte, selon jistis Etazini an, ke arestasyon ou te mal fèt, detansyon ou te mal fèt, ou gen kredi pou sa, nenpòt sa ki pral vini kontre ou konnya la, yo pa ka itilize yonn nan bagay sa yo kontre ou. Ok? Konnya la! Maduro ap asepte deal sa kounye a li pral gen yon new trial e i prale soti nan onzyèm lakou circuit court i prale de higher the next federal court next to the appellate Maduro ka appeal avoka l ka di en en m pa asepte pou kliyan mwen koupab pou anyen Depi klou kou kliyan m pa koupab kliyan m dwe libere. Kliyan m dwe libere. La gen yon lòt bagay ankò Etazini genyen, dosye sa poko fini non. E dosye sa pa Trump k ap fini l non. Kenpòt prezidan k ap al moute la e yo kapab fini l wi. E se la w ap al jwenn yon antann. E la m ap al di nou paske m ap al fini. Gon bagay nan lwa ki rele setting aside. Setting aside ou clemency kote ke

Si se New York ye petèt yo ka pa arete l. New York a lèt de ni avoka a, ni majistra New York la, ni gouvènè a ki kritike sa, te 2 avoka ki kritike a. Mèt ke, tande byen sa m pral di la wi, paske y ap jwenn Maduro pa koupab, y ap set aside.
Mèsi anpil paske ou te gade videyo sa a jiska la fen.